Nan fè viv sitiyasyon an kote Nègès Da li pèdi lavi l nan lokalite Treme nan Aken a se kay kote Nègès Da rann dènye souf li nan Treme nan Aken se la e fanmi l tou li abite ou ka tande rèl kay makòrèl timoun granmoun tout moun ap kriye pou Nègès Da nou konnen yè lè nouvèl la te sòti te pran lari. Tout rezo sosyal yo te anflame, te anflame e avèk nouvèl sa, nouvèl tris, chokant, kote jèn timoun sa 8 an sèlman arive pèdi lavi l. Nou prezan nan Aken e n ap viv sitiyasyon kote Nègès-Da li pèdi lavi l yè e jij de pè vin fè konsta li ka leve kadav Nègès-Da.

Se ki sa date ye pou moun ou? Se ki sa date ye pou ou? Li di se twa ou ye. Je konprann e lanmò e nègès da madam. Je konprann lanmò nègès la.
Epi, kiyè m konprann lanmò e? M pa konprann lanmò pitit la men m devni. Sim konnen Koman pitit la desede a paske se nan pitit la desede nan menm Pou m ka bay Koman pitit la desede paske map virel map manyen l map pase dlo nan vijay li map level met an lojè pa lwen Pou l metel kouche. Pitit mwen manje yè maten. Arive yè apre midi. Gade mwen pitit mwen mòl. Mwen tande yon bagay ap jele nan biskèt li. Male mwen jele moun nan mwen di yo sa son frè mwen ki anvi sou mwen. Kounye a nou pase dlo nan pase dlo. Pitit la rete menm. Au denyè moman, gid la vin pa ka pran Nikòl, se konsa pitit la la. L ap fè. Arive demen maten, pitit la mòl nèt.

Jis Toya reprezante avèk yon pwogram nan zòn nan. Li vin reprezante, li frape pòt kay manman pitit, papa pitit. O, nan lakou lakay pa m, li ranmase plizyè timoun. Li vin avèk yon afè, yon bagay de agwonòm, plante pye bwa. Jis, li jis pase lakay mwen. Li leve yon lis, Li pran plizyè timoun lakay mwen. Men jounen jodi a, mwen genyen ki arive viktim. Jis mwen pa di ke se li menm ki tiye l. La mò tiye l. Men sèl regrè ke mwen genyen, o kòmansman bagay la, li te avèk mwen. Lè timoun nan vin reprezante malad, mwen jis rele l, mwen di l konsa, timoun nan malad lè l fin remèt timoun nan. Avèdi ke manman timoun nan vini, li t al chèche timoun nan, li t al wè timoun nan, li rele l, li al wè l, kounye a, selon setòm li wè timoun nan, li di l, timoun nan malad. Li menm li reponn, li di, timoun nan pa malad. Manman di, bon l pa malad, kouman l fè nan sitiyasyon ke l ye a? Manman li menm, pitit li soti nan vant li, te tranche l. tèlman ap kraze l, li mande l pou l deplase avè l. Jis li jis livre l li, menm kote li livre l li a, li arive pran l, li vin lakay li ansanm avè l. Aktyèlman, lè maladi a vini ap fatige timoun nan, fatige timoun nan, manman timoun nan nou jis fon reyinyon nou rele Tòya. Pou jis ban nou èd avèk timoun nan. Toya reponn li di l pa gon adoken. Li pa gen yon goud. Tout sa pou nou fè, sa k fè sa k depan de nou menm, paske n ap rele timoun nan nan bitasyon l pou nou fè sa k depan de nou menm, li pa gen yon goud. Lè m vin jis leve, m rele l, m karese l. M di l gon deplasman nou ap fè avèk timoun nan, èske l p ap ka avè nou. Li jis di, bon l pa gon goud pou l ta deplase men l ap jis ansanm avèk nou. Yo jis prezante ka yon ougan avèk ti pitit la. Yo mande nou 21 mil dola pou yo trete ti pitit la. Toya ansanm avèk nou. Rive Toya rive di l pral chèche lajan an pou nou vin fè gerizon pou ti pitit la. Lè l vin rive l desann ansanm avèk nou. Li vini l rale pye l li di l pa gen yon goud. Li menm li pa gen yon goud. Li pa admèt ansanm avèk nou. Jounen jodi a, si w wè ti pitit la arive trepase. Se pou lajan ki koz li sak fèl trepase li pa vle ini ansanm avèk nou pou nou ta chache lavi poun bati pitit la Toya li menm o kòmansman li nou te panse son bon bagay ke li tap fè men finalman sa kel fè a li kòm trayi nou nan yon sans paske nou viktim men sèl sa Toya fèm kem santi ke son abi ke Toya fèm nan yon sans. E l fè sosyete a yon abi tou. Li fè sosyete a yon abi. Paske, si yon ti moun, nou gen plizyè ti moun ki nan men ou. Ou pran reskosabilite ti moun sa yo, ou pran yo mete sou kont ou, y ap dòmi leve ansanm avè ou, w ap ba yo manje, w ap ba yo bwè. Si l fwa ke gen youn ki malad, ou pa ka kanpe ansanm avèk nou pou ba yo lasante. Ou rale kò ou. E men jiska jounen jodi, men pitit la arive viktim, Toya pa kanpe ansanm avèk nou, nou pa wè Toya si l ki lan pent, ki lan.
Eske n pa al lakay li? Wi, mwen ale lakay li, mwen te ale lakay li, mwen te ale lakay Toya, lè mwen rive. Mwen jwenn Toya fon pakèt makrakri li pran yon mesye li mare yon mouchwa lal li pran yon lòt li mare yon mouchwa lal avèk yo pou nou te jis te fon antant pou nou te konn kisa nou tap fè avèk maladi pitit la mwen menm lè mwen rive mwen jwenn mesye a avèk yon manchèt nan menl yon mouchwa de mouchwa youn mare lal youn mare lal li lanse manchèt la anlè mesye a dim. Kafou 17, semityè 21. An de ka, chwazi yonn. Sa vle di mesye ki ka Toya? Mesye ki ka Toya, paske m pa konn mesye a, se Toya ke mwen mwen ki konnen, se Toya ki mete mesye a nan la. Lè l t ap di sa, èske Toya pa t prezan?
Toya te prezan, l te dèyè a, li t ap pataje avèk. Ki reyaksyon Toya?
Toya reyaksyon l, se kòmsi, li kòm wè l ap, he he, le le le.
Sa vle di l gen lwa tou? Li pa gen lwa, sa vle di ke l pa konn kisa pou l ta dwe eseye tou l di l. Men, mesye a li menm lè l vin sa mwen menm, m fè yon eksè pou moun pa m yo ka wè, pou mwen menm pou m ka travèse, pou m ka rive nan pami moun pa m yo. Sa vle di ke si lè mesye a ta fè kout manchèt la sou mwen, si m ta defann li, si l pa fè lòt pou yo ka. Eske n pa t resi rive pale avèk Toya egzat pou n. Wi se nou lè nou rive nou ap pale avèk toya mesye li pran te mare mouchwa lal yo kounya menm kote a mesye a tonbe e frape moun ap manchèt li frape moun menm kote a li vin reprezante l frape papa pitit la li frape papa pitit la lèl frape papa pitit la. Papa pitit la di ey pa touche m fèt atansyon papa si w pa frape m ap manche to menm kote a lannik bap li anbrase papa pitit la goumen demare pye menm kote a gon lòt patnè yon frè papa pitit la tèt yo foun yon kout wòch nan tèt la kole l mare lè lwa a vini kite misye li bap lè misye pral dèy pou l al separe li bap li pran misye

Kijan nou te konn wè l ap boule avèk timoun yo?
Kòman nou te konn wè Tòya ap boule avèk timoun li te konn pran yo avan sa, avan timoun yo te vin gen malad jiskaske li mouri?
Kòman l te konn sèvi avè yo?
Èske l te konn byen trete yo? Monchè, si l pa t konn, nan sèns la, si l pa t konn byen trete yo, manman l pa t ap ka livre li l pou l ap dòmi leve ansanm avèk l.

Kounye a kot Toya a yo di Toya pa nan vil la la. Mwen mwen menm m pa wè ti pitit bon pitit malad m pa wè Toya li mò la jiske site m pa wè Toya. Nou va bann Toya maron.
Dakò mèsi.
Eske nou konfime Toya maron vrèman?
Depi m pa wè l pou mwen menm li maron pou nou menm tou depi nou pa wè l li maron.